Yon lòt fwa mwen salye nou, mwen pral pale la de Paris Saint Germain, semèn ki sot pase an, onkò wikenn ki sot pase an, Paris tap jwe dezyèm joune Ligue 1 an, chanpyona de Frans, premyè divizyon, wi Paris te gen 5 gòl a 2 men match sa a kot Montpellier li pat fini sou bòn nòt. Mbappe tap plenyen pou balon Li pat jwenn e Mbappe te gen pwoblèm pou penalty pa tire Anpil pwoblèm Sa te fè anpil tole nan mikwo laprès Men finalman. Genyen staf teknik pa Ti Jèmen an e administrasyon an ki eseye jwenn yon mwayen dantant, m pa di ki rezoud pwoblèm nan, men ki jwenn yon mwayen dantant. Paske si 3 mesye sa yo pa kapab antann yo, Messi, Neymar, Mbappé, m garanti nou bon ekip pa Ti Jèmen an p ap kapab rive twò lwen pandan sezon an e sitou nan Lig dè Chanpyon.

Epi gen Marseille avèk Hugo Tudor ki li menm vle fè yon lòt bagay nan Marseille. Anpil chanjman nan ekip lan. Yon ekip sezon pase an mezanmi ki te genyen, ki gen 7 jwè ki te titilè ki retwouve yo sou ban. Anpil moun plenyen pou bagay sa. Marseille kap fè yon lòt ekip. Ann goute nan Paris. Sa kèm ta pèdi mason pèdi lion se pou si pari pa genyen kowabitasyon depi ekip lan pa gen amoni ladann yo nan do mesye yo pa alèz ankò pilye ekip lan pa alèz dayè menm Vitinha te antre nan batay la tou paske Mbappé te fache avèl paske l pa bal pas e moun Mbappé te bay pas lan se moun Vitinha te bay pas lan se Messi ebyen pwoblèm sa ki nan wout rezoud, mwen m pale avèk anpil rezèv, se konsam ye paske pou mwen pwoblèm sa li pa la, se lòske gon sitiyasyon parèy ki prezante. On match gon premye penalti, Mbappé choute l, gon dezyèm, pou m gade ki pwoblèm kap genyen. Eske Mbappé ap kite Messi choute, Neymar choute l? Eske Neymar ap kite Mbappé choute l? Nap gade pou n wè kòman sa ap ye. Men nan match kont Lille lan. 3 mil sa montre yon lòt vizaj. Dabò, Messi lanse an pwofondè yon Mbappé pou premye gòl la nan m kwè nan gòl ki make nan kèlke segond. Mbappé ki make gòl ki pi rapid nan Lig 1 an depi lò ke y ap kontwole lè gòl make. Mbappé ki make aprè yon pas Lionel Messi, yon bèl pas Lionel Andrés Messi. Mbappé ki fè. ki fè nòb lan ki kouvri skò lan se te 1 0 pou Paris Saint Germain kont Lille frekan ke Lille ye Lille tante atake Paris Lille ki bliye si se pa Christophe Galtier kap antrene li se Christophe Galtier nan Paris Saint Germain e Christophe Galtier son antrenè ki Ou kwè nan kontatak li anpil. Li renmen lè l jwe advèsè pou pou tante prese l epi pou l anvayi l. Ebyen se sa ke l fè li. Yo anvayi li. E dezyèm gòl lan e kiyès make dezyèm lan? Messi? Se pa Messi? M kwè se Messi wi. M pa ka di. Bon Paris make gòl. Messi fè yon bèl gòl. Yon pas, kiyès ki bay Messi pas sa? Nuno Mendes. On ro di dòt mesi, on pla di pye api dòt mesi gòl ankò. On pla di pye dwa, premye poto, mesi. Sa k pa enterese m nan match lan se amoni m wè ki genyen nan Pari. Gòl fèt tout moun selebre, Mbapa Neymar retounen e patnè ankò. Bon aksyon nou ta pe fè fè 3 gòl gen 2 ladan yo se 2 pas de Neymar eske eske nou sou menm Neymar fè 3 pas gòl nan match la li bay Mbappé 2 pas gòl Mbappé tou ki te fè yon jeu san balon inik lan. Sa trè enteresan, yon balon e Mbappé t kapab choute e Mbappé konesan Mbappé lèl gen anvi fè gòl son jwè ki konn fè gòl serezman Neymar t gentan make Mbappé te make yon sèl gòl nan match lan li fè jès balon pou Neymar yon jwè san balon li fente ak pye goch li rale pye a. Li kite balon Neymar kap vini e Neymar yon tir nan dezyèm poto yon tir anrasòl yon tir anwoule se te dezyèm gòl Neymar lan ebyen mwen menm m pap pran tout tanm pou m pale de tout gòl yo men m pale de fè ke nou dwe soulinye de fè kap bon pou avansman Paris si Paris kapab genyen Neymar Messi anfòm epi yo jere ego yo map wè gòl gòl twazyèm gòl li pat make a Messi sanble tap tann pas la Messi tap tann pas la poul make gòl Messi ta dwe mete double a tou pou ta gen 3 double men Mbappé misye make tire yon bèl pas pou Neymar. Li fè yon bèl gòl. Ti nonm sa konn jwe gòl anpil wi, m pa bliye a. Li konn fè gòl. Sèlman li bezwen jere ego li, jere tanperaman l paske w ap fonksyone ak moun ki fò tou. Ou dwe jwe byen pou ke ou kapab pa fwase yo. Paske Messi se 7 balon dò. Tout kote Messi ye, menm si l pa gen brasa nan ponyèt li, Se yon mèt li ye, se yon patwon li ye. E mwen m souvan di sa, nan ekip pa m, si pa gen yon jwè pi fò pase Messi, Messi vin nan ekip la, m ap bay kapitèn, sa se Stanley Miranda. Sa vle di Messi merite respè pi ke pase. E prezans nan Paris Saint Germain. Messi ka ap jwe yon match li pa fè gòl, poutan Messi jwe yon gwo match. Bon malè pou li, Messi ka ap jwe yon match, li pa fè pas, li pa fè avandènyè pas. Li pa deklannche ak sot mennen gòl. Li pa fè pas gòl ta fè gòl men se yon gwo match. Paske se yon gwo foutbòl ki kapab retounen vin libere jwèt lan, patisipe nan elaborasyon jwèt. Sa e rapèl m ap fè de Messi, nou konn Messi deja. Dayè prezans li sou teren an. Li deranje advèsè yo. Gen de jwè ki ap gen balon an ki kapab pran risk, ki te ka poste jwèt lan, men pwiske advèsè yo konn Messi la, yo an ti kras nan ka kò yo, jan Ayisyen konn di l lan. Yo pridan. Yo fè pridans paske Messi la. Ebyen, jwè foutbòl sa yo sou tèren, e. Ou gen santiman sou anpil bagay. Prezans li pèmèt aske patenè li yo gen plis espas pou yo evolye paske l ap kreye espas pou yo. Mwen menm, mwen swete ke triyo sa a li kontinye fè mèvèy pou pa gen pwoblèm egoyis nan mitan yo. Se vre ke tout 3 moun sa yo vle rout de mòd Haut-de-la-Seine, men sa pa dwe pwoblèm pou anpeche yo pwogrese. Mwen m pa kwè ke Messi. ap batay pou nan pou l nan podyòm balon dò, pou l balon dò. Si l pran l, sa fè l yon uityèm, se ap onè jwè a paske mesye ap jwe, li pa ap jwe pou l fè kòb sèlman. Mesye ap jwe pou l kontribye, grandi palmarès. Se vre gen yon klèb, mesye a tou fè men yo toujou di ke Messi se nan Barcelone li ka jwe, li pa ka jwe lòt kote. Enben nan Paris, si l ta pran l dezyèm la Paris St-Germain mezanmi, Sa a t ap yon lòt bagay. E si Pari pran Lig dè Chanpyon, menm si Mbappe ta fè 20 gòl nan Lig dè Chanpyon an, Messi ap gen merit li paske avan Messi, Pari pa t ka pran Lig dè Chanpyon an. Li te gen Neymar, li te gen Mbappe. Menm si tou, Christophe Galtier ap gen merit pa l. Enben Messi, l ap gen merit li. Mbappe jwe yon gwo match. Li make 3 gòl nan match la. Li mete l nan ansanm nan. Mbappe konprann ke l pa ka reyisi pou kont li menm si l ap bat kò l. Ke Neymar enpòtan pou li. Neymar ba l 2 pas gòl nan match la. Se vre ke nan gòl sa yo Mbappe travay ladan yo. Lè yo sou pas gòl la, e pa kòmsi jwè an te pran balon an. Red devan kan like mwen epi yon gen pil pil balon pa konsa non e map met travay sou mwen men se des aksyon kote ke Mbappe pi pre kan pou fè gòl la Neymar fè yon pas an pwofondè pou Mbappe sou kote goch la de twazyèm gòl Mbappe a Mbappe sèlman fè yon kwochè li jwenn ant de ti lan Mbappe jwe yon gwo match mwen apresye jwe san balon Mbappe a. Li pèmèt Neymar fè gòl. Pa gen yon moun k ap genyen yon gwoup zanmi, zanmi l konnen ki kapab ba li an, pou l pa gad zanmi sa a pi wo, pou l pa rekonesan anvè l. Enben Mbappé konprann ke. Depi Neymar sou teren an, Messi sou teren an, pou li reyisi yon pi bon sezon, 2 zan dwe anfòm, 2 zan enpòtan pou li. Se pou rezon sa a, ou wè Mbappé li dakò jwe pou mesye yo. Li bay li bay li kite balon pou Neymar fè gòl e mwen aplodi sa lakay Neymar. Lakay Mbappé. Epi lòt bagay ankò Neymar, Neymar sa l santi. Èske se eksprè Neymar te fè l pa t ka jwe yo? Men Neymar fenomenal. Neymar se deja 5 gòl nan Lig 1 an wi. 5 gòl, li fè pas gòl tou. Li pral gen 6 pas gòl. Neymar ki pral ki fè 3 pas desiziv yè. Aprè aprè Messi bon yon bon tan pat gen jwè ki fè 3 pas gòl nan lig 1. Messi te vin bat rekò sa, ebyen Neymar bat rekò sa kounye a. Fè 3 pas gòl nan yon sèl match. E map gade pa yo tap jwe m gen lenpresyon Messi dakò se Neymar ki mèt ekip sa yo jwe. Se Neymar ki meneur de jeu a. Mwen menm lè wap gade Paris Saint-Germain kap jwe e kòmsi w pa konprann plas Neymar nan dispozitif lan si l ta yon 3-5-2

Neymar nan aks, Messi adwat, Mbappé agoch. Anpil atak k ap mennen yo nap wè Neymar gen balon nan aks tèren an. E depi l retounen nan aks tèren an vin pran balon an, nenpòt moun gen balon an ba Neymar balon an. M gad Marco konsa nan youn nan gòl yo. Messi gen balon an, Neymar retounen ak sèl piti balon pou Neymar. Neymar vin reprann. Esplyen pa ka jwenn pozisyon sa a. L ap enteresan anpil pou Messi. Messi se 55 an e 87 nan 2022. Messi gen 35 an. Messi ap pran laj. Li pa genyen menm frechè fizik lan, menm enèji yo. Pou li bat anpil tèren. Ebyen si l kapab rete nan atak lan pou pi de tan, Neymar ki bouke pi jèn, fizikman ki pi anfòm, li t ap enpòtan Paris St Germain, men Neymar ti lit konsa, li gen vizyon, li gen bon pas, e Neymar kòmanse pa gen balon an. Li te jwe 5 lyen an, l ap itil Paris St Germain. Enben, harmonie sa ki genyen ant Neymar, Mbappé, Messi an, si yo kapab kenbe l, yo pèfòman, Paris Saint Germain ap rive trè lwen. E Paris dwe redwi nan tan de jeu Messi. Messi se moun ki pou jwe 60 minutes, Paske lap pran laj e Ogo e dlo pou lòt moun ki sou li. Yo te bezwen met Bernardo Silva, men Bernardo Silva eske lap dakò vin sou ban nan ekip la? E Bernardo ta prepare li pou Simba vin, si Neymar ta ale, men Neymar gentan nan ekip la. E Bernardo ap parèt trè difisil pou Paris daprè m, men si misye dakò poul vin nan Paris Saint Germain pou l fè yon sezon. Lap pataje plas la a Messi. Lè Messi ale jwenn plas la, ou panse ke li tap bon pou Paris? Li tap bon tou pou Bernardo Silva. Men misye se titulè nan ekip City an, li ka pa dakò sa. Fò n voye mansyon tou pou staff teknik Paris Saint-Germain an. Christophe Galtier, Campos, mesye ki chanje vizaj ekip lan. Wi Paris Saint-Germain. Se ti ke chanvre sezon ki pase a e di ke sa nap fè nan lig 1 yo, yo pa twò etonan men se yon bèl pèfòmans, 24 gòl nan 3 match sa vle di anpil bagay, 24 match se pa gen oken klèb ki fè sa pandan sezon an, se vre ke Bayern nan make anpil gòl men yo pa rive nan tag sa.

ant Neymar e Mbappé le 6, si yo ta mete tou ansanm, pari yo kapab rive trè lwen, men jwè sa yo dwe anfòm, Mbappé anfòm, li dwe byen a Neymar e Messi pou yo kenbe ritm nan pou Paris kapab fè koze pandan sezon 2022, 2023. Abòne, like epi pataje videyo an pou lòt moun kapab wè travay spòtif Jaka.